E bonswa bonswa entènèt bonswa bonswa sware 4 avril 2025 Loto Ayiti Pòdepè 345 kontan antre lakay chak grenn fanatik pou n pote dezyèm vèsyon videyo New York Florida Teke Georgia a pou ou zanmi m e ou menm ki apèn konekte avèk paj sa a nou di w byenvni ou lakay ou ouvè kò w kale kò w chanèl la se pa w e nou di w bonswa ankò e n ap di w mèsi paske w abòne mèsi paske w like videyo sa a zanmi m.

swa 06, nou pase akote, e kote New York t ap jwe 133, 52, 76, nou pase akote. Enben, sware a la zanmi m, ou konnen se revanj li ye, m di nou konsa zanmi m, mwa avril la fò w veye m, pase depi 29 m kòmanse frape, 29 mas, e nou la pou n pran poz jis 15 si Bondye vle. Ebyen zanmim ou menm ki poko mete like a sou video sa kisa wap tann ou menm ki poko abone kisa wap tann ou menm ki poko pataje kisa wap tann ebyen vin pran plas ou rele nan plis 1 29 651 16 77 se la wap jwenn loto Haïti pòdepè 345 e pou yon ti kras kòb zanmim wap andan team sa andan vip 3 grenn boul sa zanmim ebyen zanmim nou baw yon grenn boul pou kraze nou baw yonn pou jwe epi nou baw yonn loto 3 dèfwa nou ka baw 2 pou loto 3 men lap Trè difisil pou n bòde pou lototwa. Enben zanmi m, fanmi m, yeswa nou fwape 69 an dan vip, men nou sot fè Detilo moudal ak pa fè pwa, enben zanmi m, fanmi m, aranje kò ou a, Loto Ayiti Pòdepè 345 pway pote karaktè pou ou. La n ap pati pou maryaj. La n ap pati pou maryaj zanmi m, premye maryaj nou pral jwe sware a la, nou gen 26 an pa 38 ki se premye maryaj nou pral dè sou chanèl Loto Ayiti Pòdepè 345 e dezyèm maryaj nou pral dè nou pral dè 85 an pa

Lè mal kri eben gom pou lou pral di non m pat bay li zanmi m eben la nou pral dè premye grenn boul cho nou zanmi m oubyen nou pral dè boul pè boul pè nou gen pou sware a la se 3 boul pè ki trè senp nou gen 77 nou gen 22 nou gen 88 tande byen zanmi m eske w tande sa m di w la nou gen 77 nou gen 22 epi nou gen 88 zanmi m la nou pral dè boul cho premye boul cho nou pral dè pou w zanmi m ou poko mete like sou videyo a m poko ka di w ki premye boul cho m pral lage la ou poko mete like sou li degaje w pou w mete like sou videyo a. Degajew pou w pataje ou menm ki vle jwe avèm zanmim wap byenveni nan box la zanmim byenveni sou chanèl la ou menm ki sou tiktok zanmim ale sou youtube zanmim rapid rapid antre anba pwofil tiktok la wap wè lyen youtube la pezel wap tonbe dirèk sou chanèl loto ayiti pòdepè 345 zanmim ebyen la zanmim nou pral de premye grenn boul cho nou la ki pa lòt ke 26 62 zanmim ki se premye grenn boul ki ka mete kòb nan pòch ou zanmim janm tap pale ou yeswa de 96 la mte diw. 85 ans ka fè w manje gra enben w te manje gra enben 26 ans ka retire w kote w ye a e zanmi m nou gen 38 ans boul dekabès zanmi m ki ka fè w peye kay ou zanmi m e konsa nou gen 93 zanmi m kòm twazyèm grenn boul e nou gen 58 kòm katriyèm grenn boul e konsa nou gen 2 grenn boul pou kore zanmi m map tann ou fin mete like anvan anvan m di w 2 grenn boul yo zanmi m pa bliye m di w 26 ans 38 93 epi 85 e answit zanmi m nou gen 70 02 se grenn boul. Degrenn boul pou kouwè men se ton fyète pou m ta avè w maten an sware a la zanmi m abòne pataje se mete like meyè fason wap rete avèk konekte avèk paj Loto Haïti Pòdepè 345 babay nap kwaze nan lòt video se ton fyète pou m ta avè w aswè a tchaw.